Yon tan, m pa t fè sezi. Moun nan moute, li fè yon videyo kòmsi se yon bagay li konfime. Mwen santi m bouke, m santi m bouke.

M gen fanmi la m gad bagay sa yo li deranje yo m bouke m bouke banm lapè m silvouplè fè kòmsi m fè kòmsi m pat egziste sou rezo sosyo a sispann site non m pa site non m nan anyen nou sou rezo sosyo ankò m pa gen anyen ansanm avèk lòt la pou n vini pou n kreye yon videyo konsa pou n ap bagay paske w tande yon moun di ou tande yon moun di ou alèz avè m m pale ansanm avè w m di men sa men sa men sa pou m montre w fè yon videyo konsa poukisa. Poukisa? Epi yon kip moun menm ap tonbe di betiz. E san m gen tou. Lè yon moun fè yon videyo sou mwen, m monte yon bò yon paj, manman moun ap antre nan manman m, moun ap di m dis, moun ap di m dat. Yo pa konnen m ni anpèt ni anpedi. Avan m te moute sou YouTube la, m te ret chita sou ban lekòl. Donk depi YouTube kanpe, m pral travay pou m toujou stil peye bil mwen. M strese, m santi m bouke. Ban m vag! Pa site non m nan zye nou, pi ye sou rezo sosyo ankò. Smile poukisa depi depi n parèt milova pa si milova pa la nou te mèt nan nou bagay nou pa konnen milova di si milova dat banm tanm banm tanm silvouplè kèlkeswa moun li ye sou rezo sosyo a kèlkeswa sa w tande de mwen an pa site non m pa site non m nan pyès zye nou gen yon pakèt avoka di dyab sou rezo sosyo kòmsi se sen yo ye yo pa konn fè anyen yo pa konn fè erè depi yo tande yon videyo non moun, yo se sèl chèf pou y ap denigre moun, yo se sèl chèf pou y ap pale, yo se sèl chèf pou y ap vin parèt, pou y ap antre nan vi w. Se kòmsi y ap viv anndan w. Yo konn tout sa w ap fè, yo konn tout sa w ap sibi, yo konn tout sa w ap regle. Nou sispann, lè nou wè yon moun, nou pa konn moun nan ni an pit ni an penti, yon moun fè yon videyo sou yon moun, ou pa ka di byen, pa di mal, ou pa konn kòman bagay la te ye, de moun nan diskisyon, Nou pa konn kisa ou te gen. Ou paka di byen, ou pa di mal, ou jis gad video a ou fini. Sispann denigre nou, nou gen san tou e moun ki non nou. Nou gen poun gen pitit nou gen poun gen fwaye nou. Kisa nap kite pou pitit nou demen. Eske n te wè m moute sou rezo sosyo zouzyen m fè 200 mil abone ke Bondye tandem se nou k ban mwen nou abone avem sanm pa fè zeze m pa fè bòz. Banm lavim kite lavim anpè. M strese m antouraj m ap strese m nou menm ankò ap strese m ankò depi depi wè depi depi m fin fè m fin fè tounaj depi dezyèm semèn mwa desanm jiska prezan m poko janm fè tounaj ankò m pran ti tan pou m reflechi m pran ti tan pou m reflechi lè m nan tounaj kisa m dwe di kisa m pa dwe di m ap m ap chak jou m ap pale a tèt mwen pou m yon lòt moun poukisa n ap fè sa. Poukisa nap fè sa? Depi n tande yon bagay, nou pa konn pye l, nou pa konn tèt li. Moun nan jis gen dwa gen dwa pa vle wè m epi l poste yon bagay sou mwen, boop ou vini ou pran l ou fè yon videyo ansanm avè l. Li raz. Pa site non m ankò silvouplè. Lè m te fenk moute sou rezo a, m pat jwenn pyès medya t ap pale de mwen, m pat jwenn pyès moun t ap poste de mwen. Dayè pa gen oken videyo nou ki toujou nan avantaj nou. Se toujou denigre, nou toujou ap denigre nou. Ban m yon ti chans Ban mwen ti chans silvouplè. Ba nou yon ti chans. Nou strese nou nou ba nou pwoblèm. Kòman? Yes gen gen bon medya sou rezo a li ap esplike yon bagay gen moun lè yo wè yon videyo yo pa konn kèl yo pa konn tèt li yo pa pale de li men nou strese m Oh! Ban m di nou yon bagay. Ban m di nou byen. M gen chanèl YouTube mwen. M la m fè l pou m mete feyton. M fè l pou m live pou m satisfè fanatik yo. Mwen fè l pou m okipe tèt mwen paske se yon biznis li ye ok. Jonèlman li ta kanpe m ap stil toujou ka okipe tèt mwen paske menm lè te gen YouTube m te toujou al lekòl e jiskaprezan mwen lekòl. M gen okipasyon. Ok donk ou menm avoka du diable ki pa konn moun ni an pent ni an penti lèn tande yon video sou moun nou pa konn pyel nou pa konn tèt nou ki tonbe ap jije ki vini ki tonbe ap di sann pat sipoze di nou menm sent ki pa janm fè erè ki pa janm nan problèm avèk pyès moun bwavo pou nou bravo bravo bravo bann sen bann sent on sèl bagay Pa gon jèn fanm ki pa fè erè, pa gon jèn fi k pa konn gon moun li konn nan pwoblèm ansanm avè l, pa gen yon moun ki pa konn nan pwoblèm avèk yon moun, pa gon moun ki pa gen gwo san, pa gon chak moun k ap viv sou tè a gen defo. Nou menm, lè nou tande yon bagay sou moun, nou pa konn pye l, nou pa konn tèt li, nou moute, nou vini, n tonbe denigre moun. Sa fè m mal lè m ap gade de seri de kòmantè, moun ap pale, moun ap jije san ke yo pa konn anyen. Demi ak Sankè fè yon videyo gen yon pakèt moun k ap jije, k ap pale, k ap di dis, k ap di dat. Lè mwen gade yon feyton sou youtube la li pa mache nou pran nou bat bravo nou menm ki pa fanatik mwen wi feyton an pap mache men lèl pa mache a tou cheri li pa bay kòb lèl pa mache a li pa bay kòb tou se lè feyton mache li bay kòb donk kontra nou peye selon sa ki rantre nou peye selon sa ki rantre e sesi mpat janm gen pwoblèm ansanm avèk lion pou kòb lion M toujou di nou sa. Wap gade swiv byen, gade mwen menm, gade Lion, gade Fedna pou wè, gade Dany pou wè wap wè se 4 moun ki trè edike. Donk banm lapè m. M bezwen lapè m ok. M bezwen lapè m. Silvouplè fon ti eseye banm yon ti mwa, banm yon ti mwa poz. Banm yon ti mwa poz. Sispann site non m, sispann mele m nan zen. Lè m tande yon moun pale de mwen fè kòmsi n pa wè m. M bezwen lapè m santi m m santi m fò cheveux tèt mwen ap eklate tout jounen m moute sou rezo a Milova pa si Milova pa la nou tande yon bagay nou pa konn pyel nou pa konn tèt li nou bwa nou bwa nou bwa èske nap viv lakay mwen èske nap viv anndan m èske n se zanmi m èske n nan antouraj mwen èske n konn jan map viv hein poukisa nou pa sispann Sispann! M pa janm aplodi kèlkeswa moun li a sou nenpòt moun li fè videyo a. Pase lè yon moun fè yon videyo ki li pa pale an favè m, lè yon moun fè yon videyo mal de mwen, lè m ap gade kòmantè a m wè jan l fè m mal, m pap janm aplodi lè l fè l de yon moun ki mal. Wè mwen menm? M mande nou lapè pou 2021 an. Dayè ou wè m pa lekòl, m pa m pa chita la sou kont, m pa menm gen tan sè, m pa menm gen tan menm. W ap wè m konn ap nan 10, 15 feyton, m konn ap fè pil feyton met sou chanèl mwen, w ap wè sa chanje paske m bay tèt mwen yon lòt okipasyon ok, m bay tèt mwen yon lòt okipasyon. Silvouplè, m ap gade w m wè m rete sou silans mwen. Anmèt moun, m paka konprann yo. M ret sou silans mwen oh wi, Milova vin silans, Milova ou paka konprann Milova. Lè m te anlè m te fè konprann m anlè m di si m dat. M rete sou silans mwen. Pou ane 2021 an, m fè tout efò m pou non m pat site nan zen. Boom! On janvye poko menm fini, nou gentan ap kreye zen sou do m. Poukisa? Poukisa? Eksplike m poukisa? Hein? Eksplike m. Oh! Gadon kip nasyon mezanmi, nou renmen detwi pwòp san nou, nou detwi pwòp, menm lè 2 mi èks la fè yon videyo, ou pa konn pye, ou pa konn tèt pawòl la, ou janm wè Milova sou yon kòmantè yon moun anba sou rezo sosyo ap denigre moun? Non. M santi m bouke, m bouke, antouraj mwen son pwoblèm, nou tout nap viv, nap viv yon kote, nap viv yon kote, ou pa konn kiyès pou fè konfyans, m peye pwòp kay mwen m paka fè tounaj ladan, tout moun peye pwòp kay yo paka fè tounaj ladan, yo pè, moun moun ki nan ki nan antouraj ou ap baw pwoblèm, moun YouTube ap baw pwoblèm, m strese franchman m pa gen tèt poum panse poum ta ekri yon feyton ankò, se sanm genyen ok se san kap koule nan venn mwen, lè yon moun ou moutre ou fon video sou mwen kit ou te fèl byen kit ou pat fèl byen, lè yon moun. vini li chita lap denigrem anba yon video e se si lèm konnen se manti moun nan ap fè sa deranjem konplètman e se si manmanm gen telefòn frèm gen telefòn m gen fanmi m pa yon bèt lage lèn chita nou fè yon video nou denigrem se pa sèl mwen menm kap wèl lap deranje fanmim tou lap deranje fanmim silvouplè silvouplè m priye nou an gras pa fè video sou non milova fè kòmsi milova pat egziste pa banm vizibilite ankò janm ye ase. Masye m pa kapab ankò, tèt mwen ap eklate. M chita m ap fè ti ti afè m sou Instagram, m ap mande fanatik yo pou yo poze m kesyon. E wè m yon lis mesaj ap moute. Epa m tande nan zye a lyon, epa m tande nan zye a lyon, epa m di kòman m nan zye a lyon. M moute, m ale m vini, lè m gade, lè m gade m wè, m wè, m wè pil moun ap di m betiz. Poukisa w di m betiz? Èske w konnen m? Ou pa Eske w konnen m? Non Eske w konn Eske w konn si se vre mwen nan diskisyon a Lyon? Non Konbyen kòb ou konnen sè pòtez rantre? Ou pa konnen Konbyen kòb ou konnen m bay Lyon? Ou pa konnen Lyon k di w sa oswa Milova k di w sa? Ou wè m tèlman vin solo 1. M pa fè tounaj lakay mwen 2. M ret san yon pakèt moun sou mwen M ka di se sèlman Ou wè m ret san yon pakèt moun sou mwen M rete lakay mwen Mwen mdi map pran tout mwa janvye a poum reflechi jiska prezan depi 2 ane a rantre mpoko al non grenn tounaj mkouche lakay mwen map reflechi map panse koman poum chanje lavim pou nonm pa sitem mal sou rezo sosyo a kounye a pou on moun ou anke parèt ou anke poste on bagay sou Facebook pil moun gentan ap pranl ap fè video sak di sal di a epi ki gen li li silvouplè mpriye nou an gras moun ki te konn ap banm vizibilite yo pa banm vizibilite ankò. Pa banm vizibilite ankò. M santi m bouke. Wè m te kite inivèsite m pou m te rete bay sinema tout vi m, tout mwen menm, m chwazi fè bak, m chwazi al lekòl, m ba yo chak senkant senkant kounye a. Feyton mache mèsi. Li pa mache, mèsi. M bay inivèsite m tan m kounye a. M santi m bouke tout jounen. Yon pakèt moun ap di w betiz maten, midi, swa. Ou pa konnen yo ni anpit ni anpit. Si yo pa konnen w, yo pa konn vi w. Poukisa? Poukisa èske n pa gen fanmi? Èske n pa gen ti sè? Èske nou pafèt? Èske nou pa janm fè erè nan vi n? Èske n pa janm nan diskisyon yon moun? Èske nou pa janm nan pwoblèm? Èske ou pa konn rive yon kote, ou rive w ap viv ansanm avèk yon moun, ou pa ka viv ansanm avè l, ou ba l distans li? Nou pa konn fè sa? Sa vle di nou menm youtubèz yo, nou menm, se sèl nou menm ki gen pwoblèm, se sèl nou menm ki fè, se sèl nou menm ki pa bon? Ooh! Yon sèl bagay m ap di nou, yon sèl bagay m ap di nou ok, sispann, m kwè se dènye live m fè, m ap wè ane a chanje, m pa fè live, Fedna ta pral fè live m te lakay li m ale m vini m ale, li fè yon bèl live, m chita m gad tout live la nan telefòn mwen, m fè yon, li fè yon, li fè yon. Bel live m chita m gade live lan m pran tanm jiska prezan m poko janm al nan tounaj m pran tanm map reflechi poum chanje m poko ka ekri yon grenn feyton telman m strese tout jounen mwen menm tout jounen sesi tout jounen etèl nou gon vi tou nou gen mari nou gen pitit nou gen nou gen vi nou gen fanmi nou gen fanmi mari nou kap gade nou lè yon moun moutel pale de nou komanl pral pranl tout moun pa panse menm jan tout moun tout moun pa gen pa gen menm panse tout moun pa panse menm jan. Ou ka gade yon video ou wèl yon jan epi al gadel miwa nan janl mwen mennaj mwen gen fanmi l pa yon bèt lage lè lap gade tout bagay sa yo moun ki nan vim nan lè lap gade yo li gendwa konprann li men gen lòt moun ki pap konprann li ba nou yon chans ba nou yon chans silvouplè nou menm pou tèt pa nou nou gen pwoblèm pèsonèl nou nou gen pwoblèm nan antouraj nou ba nou yon chans imajine w pou wè Nou paka fè feyton lakay nou? Nou pa konn kiyès poun fè konfyans? Moun nan ap pale ansanm avèw lap anrejistre w, moun nan tou moun nan menm lè w soti lwen ansanm avèl li toujou bezwen yon bagay poul on li toujou bezwen yon prèv de ou poul poste poutèt poul poul ka detwi w pa rapò a pozisyon w menm antouraj ou ap trèt ou E menm antouraj ou ap trèt ou. Sa ap di, m p ap fè feyton lakay mwen ankò, pase m pa konn kiyès k ap antre lakay mwen. M ap pa fè feyton lakay mwen, pase m pa konn kiyès. Si w ap pale ansanm avèk moun nan menm yon blag ou pa ka bay nan yon tounaj, ou oblije strese pase w pa konn kòman l pral rapòte l bay moun ou bay blag lan sou li. Si m ap manje yon manje m te gentan vire do m, m pa ka manje l ankò, m strese pase m pa konn sa yo met ladan. Nou strese pou tèt pa nou. Nou strese pou tèt pa nou. Ou menm lè w wè yon videyo ou vin ou di yon grenn betiz, èske w sur ke sa moun nan di a li a san pou san? Non. Èske sa moun nan di a ou konnen l, ou konnen l de la tèt o pye? Non. Oh! M gen fanmi, m gen manman, m gen paran lè y ap gad sa bagay sa yo, lè y ap gad kòmantè sa yo, yo deranje m.

Sispann site non m. Sispann site non m. Si n bezwen m kite youtube la pou nou, kòm m retounen lekòl m ka kite l pou nou. Kòm nou konnen san youtube pyès moun pa ka viv e lè pa t gen youtube tout moun te konn viv. Ok. Sispann site non m. Lè nou tande yon bagay, non cheri m pa sou TF, m pa fè feyton lakay mwen. Depi mwa desanm.

Pou denigre nou, pale sa yo pa konnen, mwen m gou avni, mwen m gou vi pèsonèl, m gen, m gou, m gou, m gou tras pou m kite pou pitit mwen. E sa fè nou wè lè m te moute sou rezo sosyo, m pa t moute ni nan vann kò m, ni nan pran mari moun, ni nan fè buzz, ni nan, ni nan eksplike vi prive m. On sèl bagay m ap di nou, pa site non m. Pa site non m. Ou wè mwen menm, m pa t janm te konn moute. rezo sosyo pou m vin denigre pyès moun, pou m vin fè zen avèk pyès moun. Moun moute sou rezo sosyo. Pandansetan, pandansetan ou menm, ou wè, ou wè apre Widiana te fin fè live li an, m wè live lan, m gade live lan. M pa di ni moute, ou wè, kite m fin fè live lan wi. M pa di ni moute, m pa di ni desann. Gen yon pakèt moun k ap joure, gen yon pakèt moun k ap di m betiz. Gen moun ki menm arive di konsa mwen, eg. Egri paske feyton widiana ap mache non cheri m paka egri paske feyton widiana ap mache m pa se pa se premye feyton widiana ki gen mache e mwen menm te toujou gen feyton ki konn mache sin pa son sin sin byen ch raple nap sonje se fòt ou manman m te choute se fòt ou manman se widiana ki te jwe wòl manman m ladan widiana te kite feyton an plen tounaj li pat vle vin choute pask poutèt malgre poutèt yon ti diskisyon ki te gen yo pat menm gen rapò. Hein li te kite feyton an se kout plim pam m te fè feyton an tap fini a 30 m te oblije fini l a 20 epizòd ok Rouzana te moute live li te di m konn dòmi sou ravèt m konn leve sou ravèt m se fanm anba m di si m ta menm on jou èske m te wè m moute sou rezo soso vin defann tèt mwen ni vin pale vin vin site non Rouzana mal jamè m pat janm wè Milova fè on bagay konsa Moun kap jije, moun kap di sa yo pa konnen, se fòt ou manman, m tap fè 30 epizòd, depi sou konbyen epizòd Widiana te kitel, m finil san li, m fè 20 epizòd. Si map tchoute yon feyton ansanm avèk yon moun ou sipoze respektem, si w dim yon mo k deplase m ka chwazi di m pap kontinye jwe avèw ankò, paske ou menm ou jwe pou mwen nap jwe, nou te fè echanj, ou jwe pou mwen gratis mwen jwe pou ou gratis, ou fèm yon bagay ki pa sa, ou dim yon mo ki deranjem, m konnen mo sa paka pami moun, se moun ou ye mwen m pa moun, mwen menm, m rete. nan ni ti wou nan feyton m map fè kout plim pam ou menm degage w nan feyton paw fè kout plim paw rezo sosyo pat bezwen konnen pase lè w te lakay mwen ou te trete m gwo gwo betiz ou te trete m nan pat gen pyès moun sou youtube ki te konnen eske nou wè m moute m vin fè live m vin jistifye m de widiana non m kite l di sa l di yo fanatik yo lapide m bravo pou li. Li byen pase men kanmenm m konnen gon jou tou gon moun kap moute vini e si gen de seri de moun nan feyton l te jwe kap moute ki tap pale li kraze feyton yo pa tap gen dlo k pou te lave l kòm se mwen menm si yon moun joure m m pa gen san hein m pa gen san se nou menm ki gen san pou yon moun trete m gwosè mo l trete m nan pou m te wè m kanpe devan kamera ap joure pou li ankò e se si gen anpil moun ki pap al avè m pa rapò a sa Louisana fè m deja gen anpil moun lè yo wè m nan kòlèt Widiana ou di Milo fò konn manje sa moun pa konn manje depi m ka retounen nan Widiana e nou tout na wè sou rezo sosyo a Widiana konn ap mande antant mwen di non m pa dakò pase m konnen son moun ki maledve li di moun nenpòt sa l vle e m pap pran sa nan men w moun depi w moun ou vin ou derespekte m mwen menm map klase w nan mal mwen e m retire w nan kòlèt mwen nou menm paske l fon live li vini li bay vèsyon pa l epi nou menm nou vini nou tonbe di m betiz Nou te byen di m betiz, nou te byen di m egri, paske feyton m pa t mache, paske dis, paske dat. M pran yo ak tout fòs, ak tout kouraj. Èske n te wè mwen menm m te vin moute, m te vin jistifye m? Èske n te wè mwen menm m te vin moute, m te vin pale? Non! Tout moun di tout betiz yo vle. Men, se pa sèl mwen ki konn kite feyton, li menm li konn kite feyton moun nan wout tou. Ok Li menm li konn kite feyton moun nan ou tou lèl te kite se fòt ou manman m te moute vin fè live non m pat moute vin fè live donk pale sa nou pa nou konnen ok pale sa nou konnen. Nan pale sa nou pa konnen sa deranjem lè yon moun moute ou yon moun fon live ou pa konn pyel ou pa konn tèt li yon moun fon video epi ou menm gade valè moun ki pale byen gen de seri de moun ki di non m pa kwè lion ap fon bagay konsa m pa kwè milova ap fon bagay konsa yow depi ou konnen Men pòt an pou ou. M jwenn yon pwojè pou ou. Men pòt an pou ou. Ou sipoze ban m respè. Tout moun ka gen fout, tout moun ka gen yon merd ansanm avèk yon moun. Men avèk limit. Ou depase w, trete m ou sipoze trete m. E nòmal pou m di m kanpe. E ou jwe pou mwen, m di w m kanpe w, m kanpe w. M a fè kout plim pa m. Pa gen rezon pou w ap vin pot moun rezo sosyo plet pou mwen. Lè sa t ap fèt la, èske moun rezo sosyo te konnen? Lè n t ap byen ansanm la, èske n te vin mande moun rezo sosyo? Nou te fè l antre nou nan telefòn. M ap tou di nou sa. Nou santi di sou rezo sosyo gen anpil moun ki pa gade nou paske nou parèt lèd, nou parèt sal, nou pa yon egzanp pou pitit yo ankò. Ann sispann, lè n gen yon pwoblèm ansanm avèk yon moun, chita reflechi di, èske m pa t antò? Èske m pa t di l yon bagay ki deranje l avan m moute pou m vin denigre l? Tout bagay nou se youtube. Wi, ann pran egzanp Anabèl. M fè gwo zen avèk Anabèl. Nou janm wè Anabèl vin moute ni sou stati l ni sou youtube li vin pale m de Milova. Mwen ansanm avèk Fedna nou toujou fè diskisyon. Nou toujou fè diskisyon. Yes m son sanwont m pat sipoze la nan pitit sa anko Macbeth t men gon bagay ki rele kè sansib e paskem te gen kè sansib ki fè ki fèm te tounen nan li m pa gen problèm ansanm avèl li mèt moute rezo sosyo paske se abitid li mwen menm m pa gen abitid moute rezo sosyo denigre moun ok li mèt moute rezo sosyo toujou denigre Milova poul parèt byen e sèl sa map di piga nou site non nonm anko paske m santim ase m santim wont lè yon moun ap di nou pa yon egzanp pou pitit mwen kisa map pote pou pitit mwen zen Kisa nap pote pou petit mwen mache gouye ki egzanp nou pote pou pitit mwen goumen pou nèg m santi m wont se sanm genyen tou oh on bagay pale lakay mwen nou nan yon diskisyon sa rete antre nou ou moute rezo sosyo ou vin jistifye tèt ou m pa jistifye tèt mwen ou menm ki gad live li ou menm ki gad video la di eske se vre moun nan ka kanpe li tonbe di yon moun betiz san moun nan pa fèl anyen eskel ka rete di moun nan yon sotiz san moun nan li menm li pat dil yon bagay. Moun nan jwe nan feyton ou jwe nan feyton pal map di sa pou tout moun tout aktris YouTube yo yo jwe nan feyton ou jwe nan feyton pa yo yo vini a midi inè yo nan feyton pa yo yo vle ou menm pou vini a dizè li pa fèt konsa ou ka gon problèm ou ka gon reta ou vini dis onzè men epa toutan ou leve midi inè wap parèt nan tounaj moun epi ou met cho nan tounaj pafwa moun nan vini a dizè moun nan pa reta avèw. Ou konn sak nou konn sak pase avocat du diablo moun di dyab yo moun kap pale sa yo pa konnen moun lè yo wè yon moun poste yon video yo tonbe lage tout vant yo yo tonbe pale yo tonbe di dis yo tonbe di dat yo tonbe jistifye yo tonbe denigre yon lòt san nou pa konnen yon sèl bagay map di nou kòm nou menm nou se nou se nou se nou se Nou se sen, nou pa konn fè erè, lè yon moun di nou yon mo, nou pa konn reyaji, bravo pou nou. Ok. Bravo pou nou. M santi m wont, m santi m jennen lè w tape Milova sou youtube pou wè valè bagay moun ap di de mwen e san m gen tou. Li pa li pa pote fri pou mwen lè yon moun moute ap denigrem pou pou antre anba live la pou wè se betiz betiz betiz betiz betiz yon nou tout la paka met tèt nou ansanm si sa fon feyton feyton mache sa sipoze egri si sa pozisyon ke yon lòt sa sipoze egri de sa nou pap met tèt nou ansanm Nou ap pale lòt mal, nou nou rann lavi moun enposib, antre nou menm n ap fè chichi chichi, moun pa ka fè yon blag sou yon moun nan yon tounaj, pase yo pa konn kòman nou pral pote l ale, moun nan santi l strese, lè lè w vin lakay moun nan w ap pale a moun nan, moun nan oblije rete humm, mwen mèt sou yon pakèt moun sou mwen san ke yo pa fè m anyen, paske m pè yo, m pa vle pou non m vin site nan zye pou tande Milova te di, Milo Milova te dat. Nou santi di nou menm aktris MK a jinn si yo, maten se nou, aprè se nou, aprè nou tankou ti chyen! Fòn sispann lè n gon bagay ansanm avèk on moun nou konn nan pwoblèm nou konn nan pwoblèm ansanm avèk tout moun konn nan diskisyon fòn sispann ansanm avèk bagay sa fòk nou sispann nou raz nou lèd pa pandan se tan nou wè gen moun ki stil kontinye ap gad feyton nou epi lè gon diskisyon gen moun ki pran pou nou pou n panse pa gen de seri de moun ki pa vle wè nou Koman n santi nou jan MK prezante nou sou nèt la epi tou MK MK depoze nou pou tèt zen sa fè m reflechi anpil paske se MK k mete m la MK pou bokou ladan m ta toujou renmen jwe nan feyton MK koman n santi nou pou nou MK fè de twa kat feyton nou pa ladan nou ta eseye chwazi chanje ok si m gon bagay a Milova l ap ret antre nou petèt n nou ka jere sa n ka rive nan yon pozisyon nou re byen ankò m pa oblije moute sou rezo sosyo pou m vin denigre l e. Kijan nou santi nou depi lèm fin wè post MK m santim m kriye sa fèm mal m pran anpil tan poum reflechi m di bon fòk m chanje tèt mwen fòk m eseye chanje poum wè kòman kòman m pa konn yon lè konsa kòm tout moun konn gen pa de kòman MK yon lè l ka di bon milova m envite w sou yon pwojè kòm ou an pa janm nan zen ankò Nou menm aktris MK a jwenn di sa vire tounen se nou menm tout sak pa bon tout vye dosye tout sak pa bon nèt sanble avè nou men nou konn kad rezo a fò n mèyè chanje fòk nou mèyè chanje lè yon moun di yon bagay de yon moun ou wè moun sa lap pale mal de moun nan ou jis retire kòw pa ajoute lè w vin ka moun nan w vin nan tounaj sispann veye sa kap pase lan tou lakay li pou al rele medya pou al eksplike oh. Nou strese moun, mwen menm pou tèt pam m strese, jiska prezan m poko fè tounaj pase m pa konn kòman m pral kanpe, m ap eseye di ok m ap vin nan tounaj, m bo sèn m bo sèn epi w fin jwenn m al lakay m renmen m pa gen karaktè sa, m pa gen karaktè sa, m pa ka vin nan yon tounaj pou m min tankou m tankou yon dragon pou m pa ka ri pou m pa ka bay blag ansanm avèk sa, ou pè pale paske lè w pale ou pa konn kòman yo pral pot pawòl la ale. Sa pap mennen nou oken kote, tout jounen nou tankou chyen manje chyen, bann M bann bann bann staff MK agency sa yo la plupart de yo nou nou nou raz. Ou santi w alèz lè w monte w live ou di yon tete de milova epi pil moun ap denigre l ou bat bravo men pa bliye yo sou rezo a tou gon gon jou kap pou ou lè wap gad kòmantè yo yap fè w yap fè w byen oswa yap fè w mal lè yon moun fè yon video sou w jan l fè w mal la se konsa l fè mal Se konsa l fè m mal tou. Nou konn sa k pase? Yon sèl bagay m ap di nou, gen yon pakèt moun, m kwè pou yo ka konprann sa m ap di yo a, se plake pou yo ta fè pou yo ta tande sa m ap di a. Wè mwen menm, m rete nan limit mwen. M rete nan silans mwen. M bay anpil moun limit yo. Wè mwen menm lèm razè lèm pa gin kòb lèm grangou on sèl moun ki konn sa mennaj mwen oswa m rele fedna oswa m di lion pretem on ti kòb avk plezi milova m prete w lion konn pretem kòb map virel map tounenl yo pap janm gen pwoblèm avèm pou kòb feyton ok on sèl bagay m sonje lion vin nan tounaj li fè yow atis konsa w peye w lion m di a ou konnen nou peye selon sa ki rantre a sa sèlman Kèk moun ki tande sa nan tounaj, ki ranke pran l, ki al poste, ki voye l ba yon fek paj, oswa l kreye yon fek paj li poste l sou rezo a, Meni. Meni, kòman nou santi nou? Mwen menm depi lè MK fin fè pòs la, m ap eseye chanje tèt mwen. 31 desanm m kouche lakay mwen, m priye, m kriye, m ap mande Bondye chanjman. Yes m gen gwo san. Menm mande Bondye chanjman, fòk nou mèyè mande Bondye chanjman tou. E nou menm tou lè w moute sou yon paj ou wè yon moun ap denigre yon moun wap aplodi wap denigre moun nan tou, sonje w gen pitit, li kòmantè yo tou pou wè si se te ou menm, si si e te ou menm kòman w tap santi w. Nou nou raz, tout sak pa bon yo nèt se pou nou menm medam MK Agency Menm lè MK Agency kraze nou still toujou rete MK Agency paske nou son fanmi. Nou son fanmi. Oh Sa te byen ansanm avèk sa, sa manke ton bon bagay, li tonbe tire pwen, menm lè l konn bagay la pou l ka parèt pou pi bon se kòmsi se yon sit ki pat janm te konn fè anyen, li tonbe voye moute, li tonbe voye Franchman pou l ka parèt pi klas, pi byen. Sa nap ki egzanp nap gad ti bay ti moun kap gad feyton nou yo hein zen pou yal fè zen ki egzanp nap bay ti moun mè kap gad feyton nou panse yon ti moun ki lekòl kay mè lè lap gad feyton nou paran lap paran lap vle lap di nou medam sa yo son kit machann zen moun serye di sa yo pa gade nou ankò nou fè twòp zen nou raz dèfwa se pa fòt nou dèfwa se menm nou menm nou menm nan ankò ki gon ti pwoblèm ansanm avèk sa nou vini nou nou pranl nou potel sou rezo sosyo M pa konn nan zen avè fedna mwen avèk fedna se de sent nou ye nou pa konn nan diskisyon m pa konn nan diskisyon avèk anabèl m pa konn nan diskisyon ansanm avèk jina m pa konn nan diskisyon avèk lòt nou janm tande fedna mwen menm jina milova nan sou rezo.